an ijans nan lopital City Med la, daprè responsab lopital sila, Doktè Charles Patrick Almazor, men pasyan sa yo retabli, men nap raple 3 moun te soti te mouri nan otèl Tinis sila, selon presizyon Doktè Almazar ki evoke yon tèz sou monoksid kabòn ki ta lakoz moun sa yo mouri.
Enfòmasyon yo ap kontinye sou antèn 96.7 la, genyen Platfòm Politik Repons Peyizan ki prezante jounen lendi 21 desanm 2020 an yon nouvo komite nan tèt estrikti politik sila. Pami moun ki fè pati komite sa genyen Vital Endry, Vicent Frandy, Bernard Lutner pou n site sa yo sèlman. Selon presizyon Vital Hendry nouvo komite sa genyen manda 3 lane pou dirije platfòm lan pandan tou pwofite fè konnen platfòm repons peyizan chanje senbòl n ap koute responsab zafè politik platfòm repons peyizan ki t ap pale konsa nan mikwo Widly Rosenberg pou radyo kapital FM. Nou salye laprès pale, ekri, televize e an liy. Jodi lendi 21 desanm nan, nou reyini pou nou prezante bay kominote ayisyèn nan e menm entènasyonal ekip. k ap dirije platfòm politik Repons Peyizan pou peyi a. E ekip sa a li gen yon manda 3 zan. Se konsa n ap prezante nou non yo e prèske tout moun yo la a ke nou menm n ap konstate yo. Nou genyen nan tèt platfòm nan kowòdonatè nasyonal la ki se Bernard Luckner. Nou genyen kòm sekretè jeneral se Vincent Frandy. Nou genyen kòm sekretè jeneral adjwen ki se Estimable Clementine. Nou genyen kòm trezoryè se Naomi Honorat.

de twa zan pou dirije platfòm politik Repons Peyizan a pati de moman ke nou prezante l la. Kòman chwa sa yo te rive fèt? Te gen kongrè? Wi, se an konsiltasyon avèk tout dirijan depatman an yo, nou te chita e nou te fè chwa sa a. Se ki lè kongrè sa a nou te fè?
Sèt ke nou konprann ke nou pa t envite laprès, men. M kwè se samdi an nou te chita e nou te pran desizyon sa ansanm e nou gen de moun ki deja ale e nou menm ki dirijan yo nou rete pou n ka prezante laprès e komite a. Depi kèk jou nou konnen gen mo peyizan an avèk senbòl bèf la gen de pati ki ap sèvi avèl tankou kap fòm peyizan epi repons peyizan. Ki diferans ki gen ant de pati sa yo? Moun kwè ke senbòl la jan w di an li chanje E petèt nou ta ka al anndan an pou n montre w nouvo senbòl ki se Platfòm Politik Repons Peyizan. Petèt si w vle al gade l anndan, w ap jwenn li.
Vwala, medam, mesye, nou t ap koute entèvansyon Vital Indri ki prezante, ebyen, nouvo komite sa nan tèt Platfòm Politik Repons Peyizan. Pami moun sa yo, genyen. E Fednel Moncheri ki se konseye e pati politik sa n ap raple Fednel Moncheri genyen e ki se ansyen DG ministè enteryè ak kolektivite teritoryal ki genyen non l site nan masak moun Lasalin yo 13 ak 14 novanm 2018 pase a e ki genyen e ki genyen sanksyon peyi Etazini ki pandje sou tèt li akoz non l site nan masak Moun nan Salinyo se li menm ki se konseye ebyen platfòm politik repons peyizan sevè. Bon nou nan yon peyi spesyal tout sa kap fèt nan peyi an se spesyal li ye nou pral ansanm avèk toujou dosye politik men fwa sa se kestyon eleksyon nou konnen ane 2021 an otorite konsène yo gentan anonse se pral yon ane elektoral plizyè pati politik. Deja sou de pye militè yo. Gen Rosemond Jean, youn nan alye pouvwa an plas la, li konseye manm nan opozisyon an pou ini yo yon fason pou y al patisipe nan eleksyon ki ta dwe fèt nan lane 2021 k ap vini la ki, daprè li, se yon ane elektoral. Toutfwa, li te fon ti pale tou sou kesyon kidnapin nan, daprè li, se yon zafè politik. ki planifye yon fason pou anpeche popilasyon an viv san laperèz. Rosemond Jean t ap pale nan mikwo Pierre Jacky Jean. M panse demach ke nou bezwen jodi a, s on demach olye pou nou ap planifye des aksyon kriminèl kont peyi a, se nou tout ansanm mentnan ki dwe chita, lidè yo, pou nou di bon nou pral goumen pou nou fè ane 2021 an piske nou pa vle Jovenel ane 2021 an son ane elektoral nou pral fè nou pral fè tout sa nou kapab pou ke nou menm veritab pati politik ki gen fòs yo nou planifye eleksyon pou nou gen yon kandida pou nou fè eleksyon pou pèmèt peyi a travèse nan stabilite sa vle di ki sa m vle di mwen vle di jodi a mwen vle ankò. Konfime. Mwen vle peyi a konnen sitiyasyon de kidnapin, sitiyasyon densekirite k ap ravaje peyi a. Li pa yon ensekirite pwoblèm sosyal, malere, malerèz, geto, men se yon estrateji, se yon zam politik ke mesye yo anplwaye la a pou mete moun ki anndan peyi a ajenou e sa ki deyò peyi a pou pè peyi a avèk inik objektif pou atenn anbisyon politik yo. Vwala madam mesye nou tap koute entèvansyon Rosemond Jean. Fòk nou di nan okazyon konferans pou laprès sa Rosemond Jean ki se alye pouvwa anplas la jodi ayè lendi 21 desanm lan lonje dwèt sou plizyè dirijan selon li ki genyen ki gen responsablite kesyon ensekirite a nan peyi Dayiti pandan li te pwofite Ebyen lonje dwèt sou premye minis jout Joseph kòm kwa e ki genyen e e ki genyen e menl ansanm avèk opozisyon yo pou rive ranvèse pouvwa an plas sa.
Vwala se konsa zanmi oditè sitiyasyon ye ansanm avèk Rosemond ki se youn nan alye pouvwa an plas sa James ki e nou ap pouswiv ansanm avèk enfòmasyon yo Nou pral ansanm avèk repòtaj sa avèk Mildred Diana Laguerre, se avèk li menm nou pral rantre zanmi oditè jan nou toujou di sa Capital FM se li menm ki fè diferans lan parapò avèk lòt radyo se. Sijè ou pa atann nan Zem Auditeur se li menm nou ale nou trete pou ou menm pou kapab toujou enfòme w. Nou pa sèlman chita nan konferans men nou trete sijè spesyal. Ben nan kad yon Micro-trottoir Sal Nouvèl Radyo Kapital FM te fè ansanm avèk plizyè jèn ki nan lari, jèn sa yo ki pa sispann fimen pwodui toksik yo, Men, jèn sa yo t ap eksplike rezon ki lakoz yo tonbe nan sitiyasyon sa, rezon ki lakoz tou chak jou se nan lari yo chita epi pou pas tan yo se tande mizik epi fimen yon pakèt pwodui toksik ki, n ap raple zanmi oditè, ki pa bon pou sante. Ann swiv yon dosye spesyal ansanm avèk Mildred Diana Laguerre. Timoun jodi, granmoun demen. Se depi nan vandredi pou w wè kòman dimanch ap ye. Lè nou pa ankadre timoun, nou kite yo grandi nenpòt kòman, yo vin tounen yon danje sosyal. Pa mande Bondye si yo ta lage nan fimen tout. kalte pwodui toksik tankou mariwana, kokayin bòz e latriye. Si gen timoun ki nan lari a pou move kondisyon lavi, gen lòt se pou pase tan ak zanmi, pou rete ozepav e regle tout lòt bagay. Nou pa twò lwen palè nasyonal. Nou nan yon baz ki tabli katye jeneral li nan blòk la depi plis pase 9 lane. Li fè dizè nan maten. Radyo nan men, bon son. Gwòg ap koule, lafimen tout kalte ap fè nyaj, si w konn lè pè a pafimen ak lansan sèkèy yon bon fidèl, pa ban m manje, ban m kòb pou m fimen, lari a, se bwas pa m, lè m fimen m bliye pwoblèm, kèk nan yo te trè fyè pou rakonte m. Kòman w ta vle Pou m leve maten m pa fimen epitou pou m rete konsa. Bagay la pa bèl konsa. Pito moun wa ban m manje mwen menm ou ban m kòb pou m fimen mwen menm. Pase lè m fimen al bon mwen e lè sa m alèz. Mwen de m fin fimen m fin plen tèt mwen la mwen menm. Sa vle di mèt kraze yon bòn an veyè pa m mwen. Ou konprann m fin fimen m fin byen ay. Ou konprann sa m di w la mwen avèk tout sila siyaye mwen yo bagay sa yo pil bigòp. Apre sa la, si yo ban n manje, nou manje. Men si yo pa ban n manje ditou, nou ka la pou jis demen si Dye vle ankò. Ou konprann? Nou rela ankò menm jan an. Ba nèg ap vin di m konsa, O, ou pa fimen. Kòman ou pa fimen an? Bon, lè m fin fimen, m gen kontwòl lari a tou. E mwen e mwen k pou konn sa k ap pase nan lari a lè m fin fimen. Wi, bagay la konsa l ye. Pa ban m manje, ban m kòb pou m fimen mwen menm. Epitou m alèz. Depi a dizan m nan lari a, Juan, paske depi lè manman m te fin mouri aprè 12 janvye, wè an di w la, e papa m tou, bon, m t ap viv kay yon matant e matant lan t ap fè, t ap malmennen m, t ap mal jere m, bagay, m oblije veye l yon lè, lè l ap dòmi, m kite kay li, kite kay li, m al nan lari a, erezman. Konprann mwen yo ake may epi m jere may mwen jan m di w la m jere may mwen la e nou viv an frè n viv an fanmi la bay nou fimen ansanm nou bwè ansanm bay ou konprann nou oblije fimen pase lè gen pwoblèm lè n pa ka manje tou pafwa se sèlman 25 goud la n genyen. Nou pa ka al achte yon bagay ki pap fè anyen pou nou, nou oblije achte bagay nou, achte ti jwen nou, nou fon sèl avèl. Lè konsa n bliye si n grangou, n bliye si vant nou plen, nou bliye tout pwoblèm. Zafè kite lari an, mo sa a pa nan vokabilè jèn sa yo. Fòk ou ta vire lang ou nan bouch ou 7 fwa, oubyen bat lestomak ou 3 fwa pou w ta mande yo si yo gen anvi kite lari a. Daprè yo, lekòl pa ba moun may, lari a se yon lòt lekòl. M t al lekòl wi.
M al lekòl m rive nan nevyèm konsa konn sa m bezwen wè sa m fè la wi bon ban m nan lari a lè sa m vin gen may lekòl pa ba moun may non mwen m bay lekòl ba moun may bon mwen ban m nan lari a mwen m lè sa m santi m pi alèz m gen tout may onèt ayè lari a yon lòt lekòl li ye ayè m wè tout moun ki chita k al lekòl men m wè kòve bon peyi etidyan ap mouri. Ou konprann? Moun kal lekòl, y ap kidnape moun kal lekòl, men ou gade yon tifi la ou sot kidnape la ou touye l la. Lè n nan lari an, lè yo touye nou, poukisa yo touye nou nou menm? An ka gon dil ki mal pase, ou konprann? Dil la mal pase epi yon nèg arive sou nou, li fann tèt nou yon nan. E konsa a ye. Apre sa, kisa k gen ankò? Sa k gen nan lari a ankò? Nan lari a, depi n leve nan lari a nou menm nou fin gen kontwòl tout bagay nèt. Ou wè nou nou gen plizyè kontak. Se pase yo bezwen nou, nou toujou ba yo sèvis nan tout sans. Ou konprann sa m di w? Sa yo bezwen an, n ap ka jere l pou yo. Ou konprann sa m di w la? Se yon blòk yo bezwen, nou bezwen konkeri pou yo, nou konkeri l pou yo byen rapid. Bon lari a li menm e nou t gen may la e sou nou pou yo rive lekòl tap banm kontak moun sa yo ah bagay lekòl sa kòve m al lekòl bagay sa yo an ayiti se kòve m pa di yon moun sou al aletranje tankou w pa pral lekòl men depi an ayiti ou e kòve wap fè. E lari a ki jere m jere may mwen pou jwenn tiyay mwen pou m jere wid mwen apresa mwen m jere may mwen m poze m donk se lari a pou m viv. E lari a map toujou rete la paske al kite lari a mpa gon lòt kote map santim alèz menm jan paske nan lari a la de lwa nan lari a la mkwazon yon dilè paray mwen li banm yon ti ray mfimen epi tou mpoze may mwen donk lari a e baz pam li ye map toujou rete nan lari a. Nan tout règ gen esepsyon. Sanble gen ti moso lespwa. Genyen ki pa fin twò alèz nan lari a. Yo anvi tounen lekòl pou ta reyalize rèv yo. Kilè Kap tande kri yo pou bayo le bra. Kite lari a, bon m panse se tap yon meyè solisyon paske pa gen moun kap janm santi yo alèz tout otan wap dòmi nan lari ou konnen ou paka dòmi anndan yon kay bagay la se lè lapli tonbe ou nan lari lè bagay fredi ou nan lari sa vle di tout jan yo nan lari a yo di lari a ret ladann nan e pa bon l bon konprann e pa bon l bon sitou depi l fon lè tout moun ap antre lakay yo ou menm ou tou lakay ou la pa gen pyès kote ou ka ale sa vle di kite lari a bon m panse se ta p yon meyè solisyon dayè mwen menm etijèn m ye m ka aprann toujou m ka al lekòl. Bagay m ka met nan tèt mwen toujou paske pi gran rèv mwen e pou m vin yon gran enjenyè. Bagay si m jwenn yon moun k ap peye l pou mwen. M prale, m ap aprann li, m ap aprann li. Mwen m te m te gen tan rive nan segonn. M ka al kontinye lekòl aprè pou m atenn objektif mwen, pou rèv mwen ka reyalize. Donk si m jwenn yon moun k ap fè tout sa pou mwen, k ap pran m mete m yon kote menm nan òfelina.